Demen si Dye ve ki se 4 mas nap tann tout moun. Mwen menm m pare, m parye pou ekip, m parye pou ekip. Whatever moun ki pou T-Vice, mwen gen 2500 dola disponib. 2500 dola ameriken disponib. Si ou kwè T-vice ka bat ekip ou mèt vin avèk 1000 dola sèlman m parye 2500 dola avèk 1000 dola sèlman ou menm ki panse T-vice ka kale ekip kòb mwen an deja disponib kòb mwen an deja disponib anba tab la e m ap nan bal la m ap fè nou wè kiyès k ap pale avèk mwen. Pa neglije abone avèk chanèl la. Abone avèk chanèl la pou n ka jwenn plis videyo. Pou n ka jwenn plis videyo. Nou se Ayisyen. An n sipòte talan lakay. An n sipòte mache lakay. An n sipòte. Mwen menm se bèl bagay. M ap wè kòman ekip pral wonfle T-Vice. Mwen menm m deja disponib. Kat mwen deja achte. Tikè m deja dispoze pou m al pran konpa. M konnen nan bal la ap gen anpil sipriz, ap gen anpil bèl bagay. E mwen menm m disponib pou m wè sa k T-vice la. E m konnen T-vice se yon gwo djaz. M konnen tout sa l fè deja avèk Djakout Number One. Men, pou kounya se yon lòt bagay ki pral. deplwaye sou mache a. Sa fè lontan ekip te bezwen T-Vice, ti djaz yo rele pou T-Vice la. N ap tann nou tout pou nou degaje, pou nou debake an foul pa pakèt pou n al sipòte djaz peyi a. Ekip li ye tonton, pa gen 2. Lè ou di ekip, ou fin pale. Depi w di ekip, ou fin pale, ou pa gen anyen pou di ankò. Ekip, se djaz moman an, djaz moman an. Se li tout moun ap mande, se li tout moun ap mande, se li tout moun ap tann. E n ap tann nou. Tande w Bèto ap pale, Bèto di konsa. Shabba pa ka sipòte konba sa. Ben nou la pou n wè. Demen si Dye ve, Roberto pral kriye kon timoun piti. Renaldo tou bèbè deja. Li menm li pa ka di anyen. Li pa p ka di anyen pou al gen rèl kay makorèl. Mezanmi pote dlo, pote dlo, pote dlo. Pral gen rèl ka makorèl demen si Dye ve kap 4 mas la. Pral gen rèl kay makorèl. Antouka, mesye, twòp pale anpil. Twòp pale, an nou tann sa k ap vini. Men sèl sa m konnen, ekip deja chanpyon. Pa gen moun, sèl sa m konnen, pa gen moun k ap parye. poul pèdi paryaj li m toujou konn sa pa gon moun kap parye ki pèdi kap pèdi paryaj li ou menm ki konnen sou parye wap pèdi paryaj ou enben ou fenk fon erè sèl sam konnen shabba pap pèdi paryaj li ou konn shabba pap pèdi paryaj li touka An nou swiv pou nou wè sa kap fèt sa kap fèt sa kap fèt pa bliye abòne avèk chanèl la si w bezwen plis enfòmasyon nou kreye chanèl sa pou nou bay enfòmasyon pou nou pale de sa kap fèt sou mache a pou nou pale de konpa e de sinema de sa kap pase de peyi nou ayiti sa kap pase de lòt bagay e chanèl la li disponib ou ka poze kesyon ou ka kòmante Ou ka di tout sak nan idew. Selman pa joure. Pa joure. E pa pase tou sou video sa. Pou pa kite yon komante e pou pa abone. Fok ou abone. Lo ou abone, lo ou komante ou pataje video yo ba nou ankourajman pou nou travay plis. E m konnen gen moun ki pa joure de sam di a fanatik T-vice yo. Mezanmi ba yo se kompetisyon yo e se challenge. Konpetisyon yo e mwen menm se fanatik ekip, m kanpe dèyè ekip mwen dan. Kanpe dèyè ekip mwen dan, sèlman ou menm ki fanatik T-Vice yo, kanpe dèyè Vice yo dan. Pa vin joure, pa di bagay ki ap blese moun, sèlman m konnen nou, Ayisyen kòman nou ye. Sipòte djaz nou, pa batay, pa batay e ann fè linyon, ann pataje lanmou pito olye n ap batay olye Ayisyen avè Ayisyen k ap maltrete Ayisyen parèy yo. Li lè li tan pou nou di aba tout bagay sa yo, pou nou plis fokis de travay pito. Konprann? Pou nou travay, pou nou fokis de travay, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou devlope peyi nou. Paske si nou te gen tèt ansanm, sa k ap pase an Ayiti la, l pa t ap pase. Se nou menm ki plis imilye nan tout nasyon. Konprann? Se nou menm ki plis imilye nan tout nasyon sa m ka di. An nou eseye mete tèt nou ansanm pou nou rekonstwi Ayiti. Ayiti bezwen nou, nou bezwen Ayiti. An nou met tèt n ansanm. Ou menm ki konnen ke ou gen mil dola, vin avèl demen si Dye ve map fè nou wè mwen menm menm nan live la pou nou pran pou nou pran 2500 dola avèk 1000 dola sèl sa m konnen mwen m parye sou tèt ekip m konnen ti vayz pa ka bat ekip menm nan dòmi menm si chaba pa ta la. T-vice pa ka bat ekip. Tokar di prefèk. Steve Khe, mete granmoun sou nou ti mesye. Demen si Dye vle nou nan konpetisyon. Maestro Drasso. Ti Junior. Edris. Obed Debed. Mete bagay pou pèp la. Mete dwèt pou pèp la. Nap tann ti vice la demen si Dye ve. Sèl sa map di nou abòne, pataje, like, kòmante se fason sa w ka ede nou pwogrese plis, ou ka ede nou avanse ok se te zanmi paw.